Medams mesye ankò yon lòt fwa bagay yo chavire e vin 4 fwa plis konplike nan depatman latibonit peyi a kidonk fòs repwesyon gang lan avèk plizyè diferant inite nan lapolis la e ankò lame dayiti deside kontribye enèji yo pou kapab demantle ak derasinen tout chèf gang e tout rezo gang kap simen latwoublay nan mitan an popilasyon an sa fè kèk tan e yon fason pou sekirite kapab stab e pou eleksyon kapab òganize san traka, san difikilte jan ke PM Alix Didier Fils-Aimé li menm li te egzakteman pwopoze l la. Rete la, nou gen son, nou gen imaj, gen detay ak bon jan enfòmasyon nou pwal fè w viv e wè ak tande Sou platafòm pa nou an ki se egzakteman Tortiguè News, yon platfòm ki la pou pote ba ou tout pami gran pwen k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti ak sa k ap pase nan peyi etranje. Si w fèk tonbe sou platfòm nan, pa neglije abòne, like, pataje, se meyè fason ke nou kapab ede m sipòte travay sa. Antouka, Jan ke lapolis avèk fòs represyon gang lan e ankò lame Dayiti kanpe la, kidonk genyen anpil pousan chans si tout fwa batay la li menm li pa kanpe ebyen genyen anpil pousan chans pou ke egzakteman genyen yon sekirite ki egzakteman stab espesyalman nan depatman Latibonit peyi a apre pou ke yo kapab rann li posib nan kèk lòt zòn pwovens. Antouka, nou pral fè w tande plizyè detay nan videyo sa a, olye ke se nou menm k ap di w medam e mesye. Yè swa nan nivo Senmak anpil moun pa dòmi spesyalman nan zòn Fòlib pa rapò te genyen anpil kout bal k ap chante e se 2 nèg ki genyen zam nan men yo nan nivo Koralisyon nan nivo depatman sa a ki nan kad yon aktivite ki te genyen nan okazyon Bwa Kayiman, enben genyen 2 manm nan nivo koralisyon nan nivo depatman sa, yo menm ki ta pe patisipe nan aktivite sa. Premye eleman de fòmasyon RL Production genyen nan moman n ape pale la, te genyen yon polisye li menm ki t an sivil ki ta nan yon ti pwoblèm avèk yon manm nan koralisyon nan nivo depatman, spesyalman nan nivo Senmak, Anben, pandan pale anpil sa a, t ap pral genyen zam rale e genyen anpil tire, ki t ap pral panike anpil moun nan plizyè katye nan nivo Senmak. Gen moun ki t ape poze tèt yo kesyon, bon, kòm nou konnen nan ki sitiyasyon jodi a Senmak oubyen depatman Latibonit la l ap fè fas, lè moun yo tande bri bal, donk anpil moun pè, anpil moun anvi kouri. Donk nan pale anpil ant polisye sivil sa daprè premyè eleman denfòmasyon yo avèk manm koralisyon sa enben zam ta pral rale e genyen anpil tire genyen de moun ki soti blese pandan pwoblèm sa nan nivo senmak espesyalman nan zòn fòlib donk lapolis ki yo menm ta pral rive sou plas pou te kapab kalme je a. Men genyen anpil enfòmasyon ki ta fè kwè manm kowalisyon sa n ap pale la yo rele misye Depak, se non sa li genyen, e genyen de patizan l ki ta fè kwè si yo ta arete oubyen tire sitwayen sa ki li menm nan on branch nan kowalisyon an ta bagay la li pa t ap dous nan nivo Senmak. Donk yè swa te gen anpil tire nan nivo Senmak ki ta pral panike. Vil la, anpil moun ki plizyè zòn ki tou pre oubyen ki nan Fòlib la, enben ta pral panike moun sa yo, e enfòmasyon Ariel Production ape pataje ansanm avèk nou la, se de manm nan Koralisyon nan nivo depatman, spesyalman nan nivo Senmak, ki yo menm nan kad fèt yo e genyen zam rale, lapolis mete pye nan bagay la, e ki koz te genyen anpil zam ki, bal ki tire. Men sa m dwe atire atansyon anpil moun k ap gade Egel Production, m konnen gen anpil moun nan nivo Senmak, nan depatman sa, de moun ki ann Ayiti ou aletranje ki se de moun ki rete konekte avèk Egel Production. Mwen vle atire atansyon nou sou gwo danje ki reprezante pou Senmak nan moman n ape pale la. Poukisa? Nou konnen de manm nan nivo Koralisyon an, anpil nan nèg sa yo, se de nèg ki te nan Jan Deni, se de nèg ki te nan Ponsonde, Enben Jean Denis menm jan avèk anpil lòt zòn ankò tonbe e nèg sa yo, yo nan Senmak. Donk anpil moun kapab konstate 2 nèg ki nan koralisyon swadizan se 2 nèg ki parèt pi chèf pase menm 2 polisye nan nivo vil Senmak. Bon, petèt gen yon 2 moun ki pè di sa. 2 manm nan koralisyon ou konn ale nan yon seri de pwogram la nèg yo nan pwogram, nèg yo gen zam nan men yo, a nenpòt ti pwoblèm ki genyen nèg yo anvi rale zam. Sa se youn nan dosye ki gen awè avèk pwose tè, se pa nou menm nan RL Production kap di l la, men nou tout okouran genyen de manm nan kowalisyon ki konn ap denonse de lòt ki patisipe nan yon seri pwose tè nan nivo Senmak e la a, ki konn bal ap tire la a yon pakèt kote eksetera. Men, nou pa ka nye sa. Nan yon nivo ak yon lòt, manm nan kowalisyon nan nivo depatman, bon kit ou vle kit ou pa vle, nèg yo yo mennen batay yo pou pwoteje plizyè zòn e pami yo Senmak. Men li parèt pa posib jodi a pou 2 nèg sa yo ki genyen gwo zam nan men yo, yo nan pwogram, yo nan restoran, yo nan otèl, yo nan yon seri de zòn avèk zam yo, yo nan plaj ak seri de zam yo, lè yo vle e pa gen moun ki ka di yo anyen e a nenpòt moman. Nèg sa yo, yo prè pou rale zam. Pou anpil moun, pou mwen spesyalman, dabò, kòm sitwayen k ap viv nan Senmak, men kòm jounalis egalman, nèg sa yo si pa gen anyen ki fèt bagay la ka pi tris. Pase ann imajine, nèg yo te gen zòn yo, yo t ap pwoteje la, zòn yo tonbe. Donk si detanzantan genyen yon pakèt zak ki repete nan nivo Senmak, e yo atribye zak sa yo avèk de nèg sa yo ki nan koralisyon, bon on nèg ki nan koralisyon pa on chèf, on nèg ki nan koralisyon pa on polisye, on nèg ki nan koralisyon pa on komisè gouvènman, pa on komisè dpolis, donk se on gwoup nèg, kòm sitiyasyon peyi a li nan kontèks sa jodi a, se de nèg ki deside pran zam, yo di y ap goumen pou on gwoup moun, pa gen pwoblèm sou sa, men gon pakèt zak ki repete nan nivo Senmak, E zak malonèt sa yo, yo atribye yo avèk de nèg ki genyen zam nan men yo nan koralisyon nan nivo depatman. Spesyalman nan nivo Senmak. E m dwe raple pou nou kòm anpil Ayisyen renmen bliye, m ap raple pou nou 2 gwo deklarasyon, 2 gwo chèf gang anndan peyi a yo te fè. Mwen sonje Jeff Canaran fè yon deklarasyon pou l di moun Senmak yo pa genyen pwoblèm avèk moun Senmak. E l te menm deklare si yo vle yo ka pran nenpòt kote yo vle depi moun yo anmède yo. Dezyèm gwo deklarasyon chèf gang Luckson Elan li menm k ap dirije Gran Grif la te fè pou l di si 2 moun nan nivo Senmak ap sere oubyen ap kache 2 nèg nan kowalisyon an sa yo pran se pa yo. Jodi a, prèske chak jou, genyen anpil dezòd k ap fèt nan nivo Senmak, e dezòd sa yo, kit ou vle l, kit ou pa vle l, li atribye avèk de nèg ki nan Koralisyon ki genyen zam nan men yo maten, midi e swa, yo tout kote, yo fè sa yo vle, e pa gen pèsonn ki ka di yo anyen. Sa ki pase yè swa, enfòmasyon yo, se on polisye an sivil ki gon ti pwoblèm avèk on nèg ki nan koralisyon, zam rale, moun blese, moun kouri nan nivo Senmak. N ap gen pou nou tounen sou dosye Latibonit lan paske nou pral tande nan fen emisyon an Désir Vénès ki li menm se journaliste. ki toujou gen zye li fikse sou depatman Latibonit pa rapò ak sa kap pase gang yo kap feraye sou depatman sila a, men kite m di nou daprè enfòmasyon kap sikile nan sware 14 lan ebyen ta gen yon polisye ki mouri nan zòn Dèlma se ta youn nan polisye ki fèk sòti yo, polisye a. ki rele Love, atoufè yo ta touye l devan madanm ak pitit li byen bonè nan maten. Fanmi an nan gwo doulè, yo rete enkonsolab aprè trajedi sila. Dosye konsènan lapolis pou kwè li la a, nou prale nan depatman Sidès peyi an, kote ajan biwo pwoteksyon minè nan depatman Sidès entèpele madi 14 out 2026 la, yon sèten de Lenè Colin nan lokalite Pòtay Lagoslin. Komin Jakmèl nan kad yon ankèt vyòl sou minè aprè deklarasyon minè a ki fè konnen li te sibi zak sila nan moman sispè a te rele l pou l vin vann li pistach, ajan bpm yo te pwosede ak ankèt sila ki abouti ak arestasyon Lenè Colin. Polis Nasyonal Dayiti an fè konnen li enpòtan pou pwoteje timoun yo epi denonse tout zak vyolans oswa agresyon seksyèl yo sibi. Konsa tou, enstitisyon an ap ankouraje viktim yo ak temwen yo pou kapab alète osinon rapòte ka sa yo bay otorite yo ki konpetan pou sa, yon fason pou kapab gen bon jan dispozisyon ki pran kont move aksyon sa yo. Nan dènye moman sa yo, fò m di nou ke. ebyen jakmèl se tèt chaje genyen zak vyòl ki ap fèt o nivo de jakmèl genyen gason kap touye fanm fanm kap touye gason ebyen li mande pou ke otorite polisyè e jidisyè kapab genyen yon fiksasyon sou komin sila paske nan dènye tan sa yo gen anpil move zak kap fèt nan komin jakmèl.

Pibliye nan dat 14 out 2026 lan, lis sila a genyen 105 estrikti politik. Li konte 88 pati e 17 regwoupman politik. Absans pitit Desalin rive alòke pati ak regwoupman politik yo ap prepare yo pou kapab al patisipe nan pwochen eleksyon yo. Platfòm Moise Jean Charles la Li prezan depi plizyè lanne sou sèn politik ayisyèn nan. Absans li sou lis definitiv lan soulve anpil kestyon sou patisipasyon li nan pwochen eleksyon yo. Nan stad sila a, rezon presiz yo pa rapò ak rezon ki evoke absans sila a poko endike nan eleman ki disponib yo. Ki pral reyaksyon Moïse Jean Charles? Suit la, èske l ap depann notaman de pozisyon platfòm sila a? Moïse Jean Charles kapab konteste desizyon KEP an epi tou chache yon lòt fòmil pou kapab patisipe nan pwosesis elektoral la oubyen l ap rete deyò? Pa gen dispozisyon ki pran nan stad sila. Piblikasyon lis definitiv la make yon nouvèl etap nan pwosesis elektoral la, estrikti ki agriye yo kapab dezòmè. Rapousib demach yo yon mannyè pou patisipe nan pwochèn eleksyon yo. Absans Pitit Desalin kapab tou gen konsekans sou strateji lòt aktè politik. Fòmasyon sila yo kòmanse nan sans sa negosye alyans epi tou prepare kandidati yo. CEP an dwe rapousib operasyon yo nan yon kontèks. kote desizyon ki gen awè ak patisipasyon aktè politik yo fè objè yon atansyon patikilyè. Bò kote pa l, Pitit Desalin dwe presize pozisyon li sou suit pwosesis elektoral la. E jan nou te di w sa, nou prale nan depatman Latibonit kote nou pral tande konfrè nou Désir Vénès, li menm k ap pale sou sitiyasyon ki gen la atravè plizyè komin bandi ap feraye Ebyen sitiyasyon li vrèman konplike paske lè w pran machan Desalin ou pran Lestè ou pran ti rivyè latibonit ou ta kapab di se 3 komin sa yo ki plis ap sibi nan depatman latibonit la e jiska prezan ebyen genyen FRG ki debake men poko genyen repons apopriye pa rapò ak zak bandi yo ap poze nan depatman sila. Depatman Latibonit leve avèk yon frechè paske depi yon bon bout tan lapli pa t tonbe sou depatman respektivman nan vil Gonayiv e vil Senmak ebyen ayè oswa nou ta gad 2 vil sa yo konnen yon gwo lapli malgre li koze panik nan mitan popilasyon an anpil fatra ki sòti nan ansanm kanal yo pase pa gen netwayaj lameri nan vil Senmak prezante sitiyasyon ki ekstrèm difisil mwayen ke yo pa genyen e youn nan merès yo ki pa prezan nan espas lan. e ki pèmèt ke sitiyasyon an parèt trè konplike pou ki site Misay Sajè a lavil Desemant ki li menm ap konnen sitiyasyon ki ekstrèm difisil nan ekspoze Kosot fè sou kesyon ensekirite a li pa li pa epanye e rejyon Bas Atibonit lan ki vin pèmèt vil Senmak li vin on zòn ki akeyi tout moun ki sòti nan ansanm komin ki nan rejyon an ki afekte pa sitiyasyon ensekirite a nou pral gen poun pale de yo. Nap vin sou sa, nap vin sou sa. Ou pale talè a de Pa t gen lapui, se te sechrès, pousyè, donk gon lapli k tonbe la ki kèlke pa pote yon ouf men an menm tan tou gen de dega ke l fè, li kite.
Byen sè egalman nan nivo depatman Latibonit depi lapui tonbe gen zòn depi lapui tonbe de chen pipi. E se inondasyon si n ale, si nou ale dirèkteman nan zòn Bwadòm ou Gonayiv, moun sa yo konnen de sitiyasyon ki ekstrèm difisil. N ap tou pwofite okazyon an pou n lanse yon kri dalam pou moun sa yo. Nan zòn Bwadòm, Gonayiv, espas sa a ki pase anba lapli an, enben plizyè kay rive inonde e pa gen espas pou moun yo travèse, sikilasyon an li paralize koz yon ravin ki pote anpil dlo. ki pa gen netwayaj ki fèt ladan l. Moun ki ap viv nan lokalite sa a egzije avèk otorite minisipal yo, otorite depatmantal ki twouve yo atravè Ministè Travo Piblik, Transpò ak Kominikasyon pou yo ta fè yon entèvansyon nan ansanm espas. Men nan rejyon Bas Latibonit lan, divès espas ki ta konnen gwo chesrès, moun yo pa t jwenn dlo pou yo te awoze jaden yo, ebyen se kè kontan ak lajwa nan mitan agrikiltè yo. Talè pandan w tap pale de sen mak la ou te di ke mayistra a pa la donk gon pwoblèm nan meri a pa gen moun nan meri a oubyen mayistra a absan li pa an ayiti sa w te vle di? Alò pou majistra fyèv Myriam fyèv li pa prezan nan nan komin sen mak li fè plis tan andeyò peyi a ke l bay prezans sa vin rann travay yo vin paralize nan onivo meri de sen mak men sa pa anpeche asesè yo Bò kote pa yo gen de dispozitif ke yo pran, se yo tou nan debleye lari, retire garaj ki nan lari yo, men toujou gen ostilite nan mitan manb nan mitan popilasyon an e Sa ma, malgre kisa majistra gen a absan. genyen ki fè l pa la a? Paske majistra a, si l majistra, majistra Sen Mak ke l ye, ki jan l fè al etranje l rete?
Bon, ase souvan sa fèt nan peyi a, Asad. Dayè anpil nan otorite yo pa twò rete anndan peyi a, yo plis kwè nan al regle zafè pèsonèl a leksteryè, men sa pa anpeche tou asesè yo ki la yo fè yo travay nan nivo pa yo, men yo nòmalman limite. Nan dènye moman sa yo genyen gwo travay ki ap fèt bò kote asesè yo ki rete nan meri an. kote yo mete de nòt deyò pou kesyon sikilasyon pou mande avèk chofè taksi, motosiklèt yo, pwopriyetè veyikil yo, fòk yo genyen papye, fòk yo gen lisans, fòk yo gen pyès ki pou idantifye yo. Sa vin pèmèt ke lapolis rantre nan pran on vag motosiklèt nan lari a, men pwopriyetè motosiklèt yo ak chofè taksi yo, yo prezante on sitiyasyon ki koz yo pa gen papye nan men yo. Lè y ale nan mezon yo y al achte motosiklèt, swa mezon an. Ba yo randevou pou ba yo papye epi anpil tan pase, pèmèt ke yo pa gen papye nan men yo e nou menm lè n al chèche konnen e nou jwenn enfòmasyon k fè kwè gon kesyon kontrebann pou motosiklèt rantre ki pa dedwane e depi motosiklèt la pa dedwane yo pa ka bay papye avèk moun ki achte yo. Sa vin rann ke chofè taksi yo y ap konnen de sitiyasyon ki ekstrèmman difisil nan Site Nisaj Lajè a, kantite moto ki te konn ap sikile nan vil lan yo totalman ralanti paske anpil nan yo pa gen papye nan men yo. Jan n di Dye mèsi paske son vil enposib wi Senmak la avèk motosiklèt an n di Dye mèsi bon kòm se pa sa ki objektif entèvyou a bon m te vle gade avèk ou plizoumwen kòman Latibonit te leve maten n ava fè yon lòt entèvyou sou Senmak spesifikman nou ou t ap tande m talè a ki t ap fè yon rale sou sitiyasyon depatman Latibonit son depatman Ki gon bon pati ladan ki gangsterize. Nan ki nivo jodi a la depatman an gangsterize? Ki pousantaj de teritwa ki gangsterize jodi a la? Pou rejyon Bas Atibonit lan ki gen 10 komin ladan l, sou 17 komin ke depatman an genyen, gen 7 komin ki afekte avèk aktivite gang yo. Nan Ewo Atibonit, genyen komin Gwo Mòn ki li menm pataje limit avèk Nòdwès ki pratikman e paralize ki anba kontwòl yon anbranchman nan gang kokorat san ras ki sou zòn sa a. Si n ap pale de komin yo, si n ap site yo youn apre lòt, komin Lachapèl depi yon bon tan li kontwole pa bandi taliban mawozo yo ki soti sou zòn sant lan ki travèse ki rive nan limit Lachapèl. Yo te kraze komisarya a plat atè. Depi lè a pa gen prezans otorite polisyè yo, otorite jidisyè yo, yo tout yo abandone, yo kite espas sa a. Pou komin Vèrèt, se. Zòn Dezam ki se katriyèm seksyon komin Vèrèt ki kontwole pa gang yon bon pati ladan l, detanzantan se gwo afwontman ki gen ant 2 gwoup k ap fè rezistans ki sou zòn Dezam. Komin Lyankou li tonbe depi yon bon bout tan anba men bandi baz Gran Grif yo ki mete baz yo nan espas sa. Lekòl pa fonksyone, egzamen ofisyèl nevyèm ane bakaloreya t sot òganize sou. Peyi a pa fèt nan komin Lyankou akòz prezans gang yo ki sou komin Lyankou ki achte zòn sa a pou lajan kontan e pèmèt ke moun ki t ap viv nan zòn nan oblije kouri pou y al viv lòt kote. Komin Lestè yon espas enpòtan nan sa ki gen pou wè avèk pwodiksyon epi mache ke l gen nan espas lan ebyen yon bon pati ladan l ki nan zòn Jwanis, Lakwaperis anba kontwòl gang Kokorat San Ras ki etabli yo nan zòn nan ki mete popilasyon an nan sitiyasyon ki ekstrèm difisil, yo paka al nan zòn nan mache yo paka ap traganse avèk fasilite akòz prezans gang yo ki sou zòn nan e premyè kapital peyi a e komin Desalin nap pale de li la depi premye avril 2026 bandi baz gang rif yo ak bandi kokorat san ras yo enstale nan komin Desalin alè aktyèl ke nap pale la yè se te fèt Desalin malerezman E pa genyen pyès aktivite ki fèt sou zòn nan. An n fon ti rete sou komin Marchand paske se yon gwo vil, se yon vil istorik. Donk ou sot siyale nou ayè se te fèt Marchand. Donk li pase totalman inapèsi. Wi, fèt Sent Klè an pase inapèsi akòz absans otorite polisyè yo. Si n sonje, bandi kokorat san ras yo ak bandi Baz Grangriff yo te mete ansanm, yo kraze plat atè komisarya ki nan zòn nan. E operasyon ke bandi yo lanse alenstan n ap pale la a, Se ouvri yon ansanm kay. Yon ansanm kay ke moun yo swa abandone pou yo pwoteje tèt yo fas avèk menas e bandi yo, enben malerezman e bandi yo ap louvri yo pote ale ansanm objè de valè ke yo genyen nan nan kominote a. Donk nèg yo nèg yo ap vòlè se sa? Yap vòlè afè moun yo?
Egzakteman, y ap pote ale tout sa ke moun yo gen e nan dènye moman yo, gwo operasyon ke nèg ak zam yo antann pou fè, se tèt betay, zannimo peyizan yo, yo pa kite yo nan espas yo, ke l te nan komin Ti Rivyè, Latibonit, kote bandi Baz Gan Grif genyen baz li, kote l kontwole on bon pati dezyèm ak premye seksyon kominal Ti Rivyè Latibonit. Espas sa a, se espas ke Gan Grif kontwole e si n ale, si n desann pi ba, nou prale sou Monwi e nan dènye dekrè prezidansyèl ki te pran sou Michel Joseph Martelly, Yo te mete Monruich sou Latibonit. Ebyen, se ansanm komin sa yo ki konstitye 7 komin nan nivo rejyon Bas Latibonit lan ki anba men bandi san fwa ni lwa ki ap fè sa yo vle ak sa yo pito depi yon bon bout tan. E, pa lontan, komin Sen Michèl de Latalay, nan setyèm seksyon kominal yo, nan zòn Mamoupol, bandi Baz Gran Grif ak bandi Kokorat Sen Ras yo te rive nan espas sa a. E, yo pote ale omwen 2 machin e plis pase yon dizèn motosiklèt. san konte lajan ak telefòn ke yo te pote ale nan mache sa a ki pèmèt ke moun k ap viv nan Sen Michèl de Latalay ap viv avèk yon perèz nan moman ke n ap pale a Asad.
Donk yo te fè yon tantativ, yo te fè yon enkirsyon nan Sen Michèl donk yo pa rete, yo just vole y ale oubyen eske yo rete?
Alò nan moman ekspansyon gang yo pa rapò avèk operasyon ak entèvansyon ke lapolis fè, li pèmèt ke al enstale tantakil yo nan lòt zòn, enstale yo nan lòt zòn. Wi se te yon atak ke yo pa trete, men moun yo rete sou gwo sispens ak perèz paske detanzantan gen rimè ki ap sikile pou fè kwè ke y ap retounen nan zòn nan. Ok, men pou yo rive Sen Michel de Latalay, nan ki zòn yo soti pa egzanp? Ki zòn ki limitròf a Sen Michel? Alò machan Desalin, ou konnen bandi Baz Gangif yo deja ak bandi kokorat sa yo deja sou machan Desalin. Yo soti nan Lakwa Peris, yo mete baz yo nan vil Desalin, yo erije de gwo barikad pou e sa vin pèmèt yo gen aksè an pasan pa mòn Koupalen pou y al tonbe dwat nan Sen Michèl de Latalay.
Donk, si m ap konprann la, pou n rezime pou moun k ap swiv nou yo, ki notamman m konnen gen anpil moun Latibonit k ap swiv nou la, gen anpil moun nan peyi a, nan dyaspora k ap swiv nou, donk sa vle di ke. Sou 15 komin depateman Latibonit lan, donk nèg yo kontwole 7. Alò kounye a li 17 paske te gen 2 komin. A wi avèk Monwi. Monwi avèk Lyankou. Monwi ak Lyankou donk se 17 komin. Donk gen 10 komin ki pa sou kontwòl bandi yo. Eske 10 komin sa yo se de komin ki menase Pwen nap pale avek ou la. Nan nan li pa li pa li pa 10 li gen plis gen plis li gen mwens alò ke 10 ki pa sou ki pa sou kontwòl bandi sou wo atibonit genyen nou ta ka di gen 2 gen 2 komin ki se komin sen michèl de la talay ki sibi atak avèk komin gwo mòn e rejyon bas atibonit lan li genyen o mwens 7 komin sou 10 lan ki anba kontwòl bandi yo sa vle di sou 17 komin ki nan nivo e depòteman an. Li pratikman genyen 9 komin ladan l ki afekte pa aktivite gang yo nan nivo depatman. Omwen 8 sou 17 lan ki rete ke bandi pa fè atak ladan yo. Waw! Donk sa vle di ke nèg yo gen kontwòl majorite depatman an, se sa? A majorite, mesye yo kontwole 2 depatman de Latibonit. A majorite. Nou konnen dènyèman te gen anpil masak, te gen goumen, pon sonde, masak an 2 okazyon, sa ki lakòz anpil moun kite zòn sa yo al, nou ta ka di, al Sen Mak, al nan zòn kote. Jodi a, ki konpòteman Gran Grif e Kokorat San Ras genyen? Èske yo fè lapè? Èske yo kontinye ap fè enkirson nan 2 zòn? E eske yo kontinye ap fè masak? Eske yo kontinye ap, m ta ka di, ranmase lajan nan pòs de peyaj yo? Eske yo mete de nouvo pòs de peyaj? Kouman sa ye?
Alò, gen yon sispansyon nan kesyon masak ke bandi Bas Gran Grif e bandi Kokorat San Ras yo te konn antann pou fè nan nivo depateman Latibonit. Si n ap site omwen de gwo masak majè te fèt nan Ponsonde ki rann anpil moun ki t ap viv nan zòn nan oblije kouri abandone pou y al refijye yo nan vil Senmak e 2 masak majè fèt nan Jan Deni premye seksyon kominal Ti Rivyè Latibonit san konte santre vil Pitit Rivyè ki konnen plizyè masak ke bandi yo rive fèt nan moman an nou ta ka di gen on kalm aparan nan kad masak ki ap fèt malgre prezans otorite yo ki nan nivo depatebant Latibonit sa pa anpeche ke gang yo kontinye alèz nan kad operasyon y ap fè yè se te fèt chèf gang Savyen an Likson Elan anpil kout zam te tire Desavyen ak Jan Deni paske yo gen baz yo ki sou Jan Deni, yo gen baz yo ki sou Lyankou malgre manman baz lan, pi gwo baz lan se anndan Savyen ke l ye, ebyen tout espas sa yo te gen kout zam ki t ap tire ladan yo ki te koze gwo panik nan mitan popilasyon an. Kesyon pòs peyaj. Kout zam pou kisa?
Kout zam pou fete oubyen afwontman ant Jan Deni avèk yo? Alò se kout zam.
Abitid depi chèf gang yo ap fete. yo fè kout zam chante se pat afwontman men se te pito kout zam pou yo te selebre anivèsè chèf gang Savyen an Luckson Elan ki tap fete anndan Savyen e fèt la li fèt sou Jean Denis, li fèt sou Lyankou e li fèt sou vil Desalin e nan seksyon kominal yo. Men Jean Denis. Tout espas la te gen kout zam tap tire ladan. Jean Denis nòmalman te gen yon fòm de rezistans se gwoup de rezistans yo. Kòman sa ye pa avèk gwoup ki tap reziste yo? Yo disparèt? Gwoup otodefans yo oubyen yo just.
An majorite, Jean Denis tonbe anba men bandi baz Gran Grif sa yo paske nan mitan kafou Jean Denis menm ki te basyon de rezistans lan, bandi baz Gran Grif yo moute yon gwo miray nan espas la. Moun nan depatman rele l miray Jeriko. Mesye yo pran tan lajounen, yo poze blòk epi yo krepi miray, moun ka mache sou li avèk yon gran epesè e ki vin montre ke sitiyasyon an li parèt ekstrèmeman difisil. Se vre. mesye ki gen zam ilegal, ki nan otodefans, ki nan koalisyon ki di ki ap fè rezistans fas gang yo, anpil nan yo, yo oblije fui, kouri kite zòn nan, al refijye yo nan vil Senmak, ke l te baraj, ke w tande ki te espas gwo rezistans nan nivo depatman an. Malerezman, nan mwad me pase a, mesye baz gang Grif yo, yo rantre anndan baraj, yo kontwole espas sa a, yo mete dife nan kay, pote ale ansanm objè de valè ke moun yo te genyen sou zòn Nyèl ki nan twazyèm seksyon kominal Desalin. Mesye yo pratikman gen baz yo ki nan espas lan. Yo kontwole majorite espas kote ki te genyen de gwoup de rezistans nan nivo departeman de Latibonit. Se bandi Mal Gangèf yo ki enstale lòt anèks nan ansanm espas sa yo sou Desalin tou senpleman. Bandi Baz Gangèf yo, ikonpri mesye Koko Atirasyon Fonsòl, Yo gen omwen 7 pòs de ransonman nan ansanm espas sa yo ke yo rele pòs peyaj.
Donk, si map gade rezime sa la, se ke si otorite yo jodi a la ta di yo vle fè eleksyon, donk nan Latibonit, donk yap fè eleksyon sou 8 komin avèk anpil menas sou sèten ladan yo.
A wi, anpil, ap gen anpil, anpil menas nan ansanm espas kote eleksyon yo ap gen pou fèt. Je se pa paske yo se vreman. Se Michel de Latalay, 11 jou apre e otorite elektoral yo atravè biwo depatemantal elektoral la, bed la, ki gen notès Cadet ki nan tèt li, e pastè Peterson Pierre Louis ki se sekretè jeneral nan konsèy elektoral pwovizwa, se li menm ki chaje. pou òganizasyon eleksyon nan nivo depatman Latibonit. Ebyen, bandi yo ale nan espas san sou vil Gonayiv. Enskripsyon elektè yo, yo pratikman lanse. Nan Senmak, li lanse. Men pou Ti Rivyè Latibonit, Lyankou, Vèrèt, Lachapèl, pou n site sa yo, tou senpleman pa genyen enskripsyon ki lanse ladan yo. E sa bay lenpresyon bò kote divès aktè k ap reyaji sou kesyon sa a, èske yo pral òganize eleksyon nan nivo rejyon Bas Latibonit lan sou 10 komin nan, y ap seleksyone omwen 3 komin? pou yo fè pou yo fè eleksyon si map site yo se grand saline, dèdwin avèk la vil de senmak apre sa rès espas yo ken konnen ki reprezante yon gwo moso nan kesyon òganizasyon eleksyon li pral parèt ekstrèmeman konplike pou eleksyon òganize ladan yo yon vil tankou desalin ki pa gen prezans la jistis ki pa gen prezans la polis li pral difisil pou eleksyon òganize nan ansanm espas sa yo si pa gentan genyen dispozitif ki. e deja mete an plas, nou a omwen 3 mwa pou premye tou eleksyon yo, paske se 13 desanm konsèy elektoral pwovizwa fè kwè ke premye tou a ta dwe òganize, men pou moman nap pale a la a, li pa vreman bay lespwa, e popilasyon an pa moutre w ke yo pare pou eleksyon, se vre yo deplase pou sèten dantre yal enskri nan biwo ke yo mete nan ansanm espas yo, men lè yo pale yo de eleksyon ou pa santi ke moun yo motive pou kesyon eleksyon nan nivo depatman latibonit akòz pwoblèm ensekirite a. Ou pale de dispozitif, men la a gen lapolis sou plas ki revele yo enpuisan, sinon yo pa t ap kapab pran tout espas sa a. Men la a jodi a gen anpil tantativ ki te fèt deja pou te voye, notamman avèk fòs kenyan yo, te genyen prezans yo laba, men nou sonje gen de ou twa ki te pwo yo nan zòn Lyankou. Men jodi a la genyen FRG a ki deplwaye Avèk yon kontenjan Sri Lankè nan Gonayiv. Pale nou de bagay sa, kòman sa ye? Alò GSF la anonse ke yo deplwaye nan nivo depatman Latibonit e se te konstate depi jodi a fè 8 jou depi yo prezan nan nivo depatman an. Se te jedi ki te 6 out yo te deplwaye sou waf Sedrèn nan vil Gonayiv avèk materyèl yo paske se pa lanmè e ke GSF lan te travèse materyèl yo e se nan elikoptè ansanm militè yo te rive nan nivo departeman de l'Artibonite ki te jwenn akèy otorite departemantal ak otorite lokal nan Gonayiv pou te kondwi yo pou ta ale nan baz kote milis sa yo te syeje nan zòn Byenak e nan Gonayiv. Depi lè a mesye yo rive ebyen yo poko rantre an aktivite, yo poko operasyonèl, se mizanplas ki ap fèt. Men responsab yo te gen chans echanje avèk 2 manb nan mitan popilasyon an atravè divès sektè. Yo te pale avèk laprès pou montre ke yo pare pou yo akonpanye lapolis nan kad misyon doperasyon pou netralize gang ki ap bay pwoblèm nan nivo departeman an. Men yo mande kolaborasyon avèk sipò. Tout moun ki nan nivo departement latibonit pou yo ka atenn avek objektif ke yo genyen ki se ede rezoud pwoblem ensekirite a. Men paralelman genyen anpil reyaksyon ki ap fet bo kote de aktè ki twouve yo nan nivo departement de latibonit. M ta pral mande w koman depatman akeyi prezans sa? Koman fos viv yo, sektè yo, aktè yo koman yo reyaji? Eske yo wè se yo gen anpil espwa, gen yon bagay ki ka chanje? Di nou sa w tande. Alò moun yo rete avèk konpòtman obsèvatwa, y ap obsève paske lè ou kesyone yo kouman yo konprann sitiyasyon ak deplwaman GSF la nan nivo depatman Latibonit, yo rale egzanp mss la ki te deplòtonnen nan nivo depatman an e ki te angaje yo avèk lapolis men malerezman ki pa t bay rezilta eskonte a. Okontrè, sitiyasyon an vin pi grav. Nan sans sa a, ou plis jwenn moun yo ki ap obsève e nan espas kote. GSF lan al mete baz li a, li soulve gwo kestyon nan mitan popilasyon an. Moun yo ap kesyone poukisa se o Gonayiv baz la vin tabli, se pandan se pa nan Gonayiv ke sitiyasyon an ye, se pito nan rejyon baz Atibonit lan. Anpil moun yo kesyone poukisa se pa nan komin Lestè, poukisa se pa nan limit Pon Sonde ki gen espas ki ta kapab akeyi pòs lan. Li mete anpil moun yo sou dout pa rapò avèk kesyon sa a. Gen de aktè.